Map di nou bonjou, bonjou medam e mesye koman nou ye se Patrick Amalie Saga Patrick lakay nou map di nou koman tout aktivite ye e men jounen jodi a la map salye nou baww m di nou koman nou ye epi koman timoun yo la lekòl preske ouvè pou gen preparasyon pou fèt e paske parèt anpil jou devan nou men maten an la map pale de dread choudly medam e mesye m kwè yè pandan map kondwi m te ap monte long island epi m wè e kèlke post kap monte nan facebook. Kote yo ta di ke yo te re-arete Dred Chudley ankò medam e mesye. Ebyen lè m wè nouvèl la, m te konfime li, m te oblije al nan lòt sous m gade m wè se vre vrèman, ou konprann. Alò m raple nou e kèlke mwa de sa oubyen ane dènyè yo te arete Dred Chudley ki se yon jèn eleman, yon pè de fami e daprè sa yo ta fè m konnen misye gen 4 ou 5 pitit. Lè m pran nouvèl la, m feel so bad paske ou konnen. Chak moun pran desizyon yo vle nan vi yo, paske ou pa ka di moun nan vi yo ki sa pou yo fè, ki sa pou ki chemen pou yo pran. Men lè m ap panse a madanm misye, timoun yo, ou konprann? E a nou ann pwent fò timoun yo al wè papa yo, ou konprann tout jan de bagay sa yo. E tout bagay sa yo. Bòt lè m ap gade m wè se sèlman se. 45 jou sèlman yo bay jèj la epi 5 an probation. Alò, you know, m ta swete nou pa pran plezi nan sa. Paske sa m ap wè nan Facebook la se plezi k ap fèt. E gwo jounalis Ayiti ki ta vle di gwo jounalis ki ta sipoze gen bon karaktè e pou l ta nit, pou wè menm menm jounalis sa yo ap pran plezi nan arestasyon Jèj Jude li m twouve ki vrèman barbarik, ou konprann. Paske don't forget nan lavi a pipo make bad decision ou konprann Djed la daprè sam wè mwen son nèg depi lè kel te nan lekòl ayiti daprè sam tande mwen menm son elèv Jean Proismas mwen Jean Proismas te lekòl Djed la se ton fan gason li t renmen zanmi ki renmen djok ou konprann so l vin isi nothing happen yon sèl bagay m tap swete ke Yo bal 45 jou lèl vini you no yap pale de depòtasyon se sa m wè ayisyen ap poste la e m pa ta janm swete sa pou Jwèt la m ta swete ke gon jwèt de aranjman avoka te ka fè pou li si gen gout karaktè moral maybe yo te kapab rekonsidere ka misye a sou zafè imigrasyon ap pale de ice etc epi mezanmi tout moun konn nan pwoblèm ou konprann tout moun konn nan pwoblèm ou gen dwa pa pran desizyon sa pafwa son gwoup zanmi ou antre ou pat dwe antre ou la deja ou pa ka back off. So sa m vle fè nou konprann se pou nou pa pran plezi ak enjoy yè madi 27 la nan Nassau County lè yo tande ke yo arete Judge Julian Despard pou yo pral yo kondane li kòmsi sa nou ta fè di yo ta konvikte misye epi n ap pran plezi nan sa m wè ke ki vrèman lèd ou konprann se yon Ayisyen parèy ou li ye jiskaprezan l pa fèt ankenn moun se jis li fè bagay li pèsonèl a zanmi ni things happen. But li pa hurt ankenn moun jiska se nap pale la la. Ou konprann? Byen antandi se yon egzanp li ye, ou konprann, pou timoun yo wake up call pou ap chèche konnen nan ki gwoup pou foure kòw paske gen yon lepè m te rankontre yon lè l di lè w hang out, when you hang out with bad group, bad thing happen to you. So sa konn fèt pafwa. But tip la pa tiye moun, gen yon pakèt bagay li pa fè. E sak fè peyi isi E lè ou tonbe nan afè dwòg e bagay sa yo, yo konn ba w yon lòt jan apre so many years pou w reintegre w nan sosyete a. Yo konn ba w yon second chance. So se la pou montre w ke menm gouvènman ayisyen rekonèt sa. Sa depan de gravite ka a. But in terms of misye pwale e tankou m ta di w tiye moun e oubyen fè lòt vye ak. Konprann? E m kwè ke nou ta ase konprann, konprann, lè n ap eseye enjoy sa k sot pase a la a, n ap pran plezi nan sa k sot pase a la a, n ap bay nèg la tout kalite non. M kwè ke si se te yon bagay grav, grav, grav, grav li te ye, ou konprann, m kwè nou panse li t ap pran years of in jail. But gen de lè depi w antre nan yon gwoup, yo, y ap envestigeye w toutan, toutan nan gwoup la, ou gen yon bagay ou konnen, ou tande pale de conspiracy, conspiracy se lè ke Ou gon bagay ou konnen ou pa vle dil wap hiding that you are aware of it lè ou konnen menm sak tap fèt la ou pa di sa se pou sa m wè yo chaje misye but nap pale de drug dilè de bagay m pa wè sa se tankou ou gon zanmi w la ou konnen l tiye yon moun yo vin frape pòt ou ou di non ou pa konn bagay konsa epi la menm nan investigation investigator ap ap chèche chache konnen epi yo remèt tout done ke

ap soufri nou konn sa deja li pap soufri ayiti Cojet la ap viv li gen bagay nan menn ou konprann lèm di w gen bagay nan menn li gen fanmi you know gen lòt peyi tou misye gen dwa ale m pa konnen you know but you know m pa kwè life is over misye gen madanm ni timoun li sèlman m ta swete madanm ni you know m ta swete fwaye a rete strong ou konprann alò se sa m tap di se pati kamazan pou pati kamazan entètenmen lè bab kamarad ou pran dife mete po a la tranp Pa pran nan pli. Bondye pa dakò pou moun ap pran plezi nan malè moun. Paske malè Pòl la ka pi rèd pi devan. Anben se te Patrik Amazan pou Patrik Amazan Entertainment. Pase yon bòn jounen. Chaw! Baww!